Li kontinye pale ansanm avèk dam nan. Ban m di w yon bagay. Timoun yo kòmanse gen lespri. Fo nenpòt sa n ap fè, nou pap fè l devan yo. Ou wè bagay la pale, ou wè pawòl la pale kanmenm, si se pa ou menm ki di yo sa. Kòman yo fè konnen? Kòman de timoun, kòman timoun yo fè konnen ke se mwen menm ansanm avè w ki konplote, ki touye mesye a? Donk antouka, nou pral pale avèk pitit mwen an, m pral pale avèk pitit pa m nan li menm, m pral di l konsa, sa k fèt la, se pou byen l li fèt. Donk piga l kon piga l mete tèt li ansanm avèk sè l pou anyen. Dayè, papa l ap toujou la pou li. Donk mwen menm m pral pale ansanm avèk pa m nan mwen menm se sa m pral di l. Si ou menm ou gen yon lòt bagay ou pral di pitit pa w la ou menm di l li. Men mwen menm, m pral fè pitit mwen an li konnen ke se paske m renmen l ki fè m aksepte, ki fè m fè sa k fèt la. Vrèman, fi a di, Donk, m pa t panse ke se konpòteman sa w t apral genyen, se pozisyon sa w t apral genyen, si apre ke m fin fè, aksepte fè sa k fèt la ansanm avè w la. Misye di, Non. Se ou menm m wè k vle chanje kan. Se ou menm mwen wè k vle trayi m, ki fè m oblije kanpe konsa. M pa t ap gen nil dwa pou m kanpe konsa. Si ke ou menm ou vle pran pozisyon ou menm avèk pitit ou a, sa se bagay ki konsène nou. Se konsa, pandan pitit la rive anndan an, epi l al sote sou zonbi papa l anndan kay la. Lè l sote, zonbi a rele l, li di, Pitit mwen, mwen wè kalamite w ap pase. Mwen wè kòman w kanpe paske papa w mouri. Mwen wè ke w ap defann papa w jiskaprezan. Men, tout sa w ap fè, papa w ap akonpanye w. Kèlkeswa kote w ye, papa w ap ansanm avè w apre Granmèt la. M pa ka fè tout bagay pou kont mwen. Men Bondye nan syèl la ap ban m privilèj pou m fè pou m pwoteje w e pou m fè tout sa m pou tout sa k posib pou ou pou w rive genyen nan konba w ap mennen an. Men ban m di w yon grenn bagay ki gen. Aprè manman w avèk bòpè w fin fè fin konplote pou yo touye m alèd de pozisyon m paske m renmen w twòp enben desizyon yo se pou bòpè w vin viv nan kay la vin ranplase m paske Yo konplote. Yo ban m yon pwazon nan yon vè dlo. Pandan ke m fin bwè vè dlo a, yon ti vant fè mal tou senp voye m ale. Enben jounen jodi a, men sa m ye. Kèlkeswa kote w ta kwaze ansanm avè m, ou ta wè vizaj mwen. Ou pa gen pou w sote. Ou pa gen pou w pè. Sèlman, poko di pyès moun ke ou wè m. Antretan, mesyedam yo chita bò tab la toujou, y ap diskite, Kisa yo gen pou yo fè ansanm avèk ti pitit la ki okouran ke se yo menm ki touye papa a? Zonbi a li menm li kontinye ap pale ansanm avèk ti fi a, li di l konsa, Ban m di w yon bagay. M ap gen pou m m ap gen m ap gen pou m entèveni nan tout kay la. Kèlkeswa kote bòpè w ye nan kay la, m ap nan dèyè l. Men, antretan piga w di pyès moun ke w sot kwaze m anndan kay la la. Èske w tande byen kisa m di w la? M ap la pou m pwoteje w e m ap pwoteje sè w.